Map di bonsoir. Video sa m vin pale avek dodo map pale tre rapid. Dodo chak jou kontan w leve rezo wa se ou menm se ou menm se ou menm pa gen problem paske nou menm depi nou gon ti popularite nap fe it nou we rezo leve se de nou yap pale ya nou pre pou nou fe tout bagay nou pa menm we si nap mete vi nou an danje. Map fe w konnen yon bagay dodo Yo e e afriken pa nan kaka devan pitit yo. Ou la wap fè tifi a kriye. Lè se ayisyen parèy ou, li bay pwoblèm lap di cheri map damou, map sesi, map damou pi rèd. Men lè se yon lòt nasyon li pa nan tenten. E map fè w konnen, m pa konn ki lanmou w gen pou li. Si w pa renmen tifi a, fè l konnen w ko pa renmen l dja. Lap bliye tout bagay. Men lè w pral fè l damou, de jou an jou wap fè l damou, men ou pral kontan, rezo ede w, yap pale, wap chire. E ou menm, ou pè bèl anfan. Gwo bagay w pa konnen, bèl anfan pa renmen w. Pa gen gason ki renmen fanm otoritè. Bèl anfan ap blaze w, fè sesi, se pa fè sela. Bèl anfan pa renmen w. Bèl anfan just bezwen moun. Li bezwen moutre moun se li kap dirije w ok bèl anfan pap janm bezwen w paske ou son ou eskize pou ekspresyon an ou son ti bebe ou son ti valpa devan bèl anfan ok paske pa gen fanm ki renmen pou lap manipile gason fanm pa renmen sa tande pa gen fanm ki renmen sa imedyatman lap fè w sa lap chache yon lòt moun imedyatman li pral jwenn yon gason vrè òm lap lap mete w sou kote. Li just wè li te kite ansanm avèw kounya poutèt ee poutèt Samuella la lap moutre pèp lan lap moutre nasyon yo ke se li k dirijew lap diw sou desann wap fè sesi ki bèl anfan ki bèl anfan yap pale de bèl anfan poutèt sa ou menm ou genlè yap pale de bèl anfan ou pansel bèl anfan pa lèd men devan bèl timoun Samuella sou krèm timoun bèl anfan gon cheve nan tèt li e sa men aprè sa melaje tounen bèl anfan koutèt bèl anfan bèl li panse ke pou lap ouvè kol pou lap bagay sèlman sa map diw. Fè respè w dodo, pou pa viktim. M pa ta renmen w viktim paske m byen renmen ti video w yo, m byen renmen travay w ap fè yo. Pa kite popilarite, pa kite tenten, pa kite e pil tenten lemond fè w vin pèdi ti lave w lè ou jèn. Aprè n a di se e kòman e manje yo manje e sesi. W ap jwe a dife dodo. Dodo fè respè w. Paske pa bliye lòt nasyon p ap jwe, pa jwe avèk pitit yo non. Ou pa renmen tifi a, just fè l konnen ke w pa renmen l. Oubyen si w renmen l, mete bèl anfan nan kat li. Klase l. Ou pa ka jwenn gason pou, pou, oh non, m pa gen pwoblèm. Pou gason gen plizyè mennaj, men pa nan mitan moun konsa, w ap fè sa avèk lòt nasyon. Lè se Ayisyen pa yo, l ap di w ok, m ap damou, m ap damou la, m ap kite w, li bliye w. Men lè se lòt nasyon, cheri, y ap manje w. Ou tande, Afriken y ap manje w, y ap manje w, y ap manje tout fanm ou. Tande Yon nonm pral koz san mou ap peye sa w fè Okipe moun kap Ou konprann yo kontan la nan moman la se dodo chak jou w leve se dodo dodo Jwe avèk jou tande cheri M pat vin pale pou m te e kòman m te ka di sa pou m te vin blaze w vin bagay e si w wè m pale se paske m renmen w M renmen w antanke aktè si videyo w yo funny antanke komedyen ou byen jwe wòl ou Pokipe moun kap mete w devan pou yo wè mach ou tande Ou pa renmen Samuella mete l nan kad li E menm lè w ta renmen bèl anfan, bat pou geri kè w. Ey! P, m ap pale. Bat pou geri kè w, w ap jwenn yon lòt moun. Tande! Bat pou geri kè w, w ap jwenn yon lòt moun. M pa konsiye w bèl anfan. Bèl anfan pa renmen w. Bèl anfan pa renmen w. Li p ap janm renmen w. Paske pa gen fanm ki renmen lè l ap manipile gason. Fanm renmen lè gason di cheri chita la, l ap chita la. Men l pa renmen lè l ap di kanpe, kanpe, chita. Ki lè fanm ki renmen sa w ap kaka ti cheri. Lè w pral fyè, bèl anfan, bèl anfan. E vre, ou renmen sa men la. Klase bèl anfan. Ou pa renmen Samuella klase Samuella dil m pa renmen w ma chérie rete nan wòl ou lap konprann ou lap geri oubyen chache yon astis fèl ret nan wòl li men depi ou pa jwe avèk kè moun konsa gen lwa kama ou pa jwe avèk kè moun konsa dodo nou panse ke vin jwe avèk kè moun fè sa n vle Aprè nou menm nou pral nou pral damou pi rèd e lwa gama li pap tounen nan boudaw hein ou ki ton ou pa lèd ti gason ou gen talan ou kite bèl anfan kap vin pase nan kaka sou an rezo a di son bòz fi konsa son bòz fi ki ap vin desann valè nou konsa ben ke nou menm medam ayisyèn yo na chache lòt nasyon tou paske ou fè ou ou ou ou ou gate valè mesye yo hein ou fè nou wont lòt nasyon yap riw tou yap riw yap di w gad yon ti enbesil yon ti valpa Humm ou ka konprann ke tifi a renmen w li pa nan fake tout moun ka wè sa e sak fè yo di w lanmou son tenten son pil tenten li ye si lanmou pat pil tenten ti Samuella pata ka renmen w poul pa wè w pa bezwen l li pa wè sa e si Samuella te gen tèt sil pat yo menm tou yo tèlman pa vle wè gason yo pa vle wè lòt nasyon li tap wè w pa bezwen l li tap wè jou wap jwe avèk kèl ou nan live wap ri wap di pa di tèl bagay pa gen Google tradiksyon Gen de tenten wap di anba live yo lè w apre wap pale an kreyòl, li pa gen lòt fanmi l yo, lòt moun ki pral nan Google Traduction pou yo wè sa w ap di yo? Wap di l ma femme ma vie wap antre Letazini, yo menm yo tèlman wè Etazini se yon paradi l ye ou konprann, yo li ap lap pa Oh! non Dodo, ou pa viv avèk yon moun konsa. Menm lè l pa menm nasyon avè m se yon fanm mwen ye. Tande! Yon konsèy mwen te vin ba ou. M konnen ou ka pa jwenn videyo sa. Paske, lè w wè se bon bagay w ap pale, ou pa janm ale lwen. Men kou se tenten m t ap vin griyen la, ou t ap wè l ta prale lwen. Nenpòt lè w ta jwenn videyo sa, sa sou konsèy ou tande Dodo. Fè respè w. Bagay la tèlman fè m mal, m te di fò m pale. Wè m pa janm pale nan afè moun. Fè respè w Dodo.